Gade video sa avem. Tout nèg nan peyi dayiti ki rele tèt yo politisyen, depi lajistis ayisyen envite yo pou yo vin reponn kesyon sou yon dosye, yo gen yon sèl modpas.
Men kisa nou itil ayiti konsa Pou nou arive jwenn pèsekisyon konsa. Mande moun yo, yo mèt kraze peyi a. Ki travay nou fè deja k ede Ayiti pou nou jwenn yon gwoup moun kanpe anfas nou? E moun ki pral patisipe nan eleksyon Alix Didier Fils-Aimé pretann l ap òganize a, ki sa yo ye? Fou kou mesye. Wi, s on bann moun fou. Jodi a lè m gade ki jan sosyete ayisyèn nan ap redui, m ap mande tèt mwen, èske. Ke nou toujou yon nasyon. Bonjou bonswa tout moun, se yon plezi pou Nayline Saint Louis rantre lakay ou pou nou pataje moman sa ansanm. Rantre nan klas la, chita, pran plas pa ou, nou pral aprann yon pakèt bagay. Eske gen yon nèg kap fè politik nan peyi Dayiti ki se sen? Sil tap sen petèt nou te kapab rele l sen denden. Men eske sa vle di tou, si lajistis rele w pou l poze w kesyon sou yon dosye, sa vle di w koupab? Non! Sa pa vle di w koupab. Lajistis gen dwa gen yon soupson, li bezwen asire l ke soupson l gen an si l se verite oubyen si l se fo, li ka rele w pou l poze w kesyon. Men sa pa vle di se pèsekite y ap pèsekite w politikman. Tande zanmi entènot! Nèg politik an Ayiti yo renmen itilize modpas sa pou yo manipile nou. Yo renmen itilize fraz sa pou yo jwe ansanm avèk nou. Depi gon dosye ka fè la yn, non yo site nan dosye a, premye sa w ap tande yo di w, Santi
pou pèsekisyon politik kap fèt anndan peyi a. Pèsekisyon politik sa a, nou mande fòk li sispann anndan peyi a. se pèsekisyon politik. Men nou menm ki ap konsome sa nèg sa yo ap di, k ap tande sa nèg sa yo ap di, avan nou kouri kwè nan deklarasyon sa yo toujou fè a, kit li se Guibè, kit li se Gauthier, premye kesyon pou nou poze tèt nou, nèg sa di l ap resevwa pèsekisyon politik, men nan ki nivo li itil Ayiti konsa pou l arive ap resevwa pèsekisyon politik la? N ale. Ki batay espesifik, ki batay patriyotik, ki batay pwòp nèg sa ap mennen pou li arive ap resevwa pèsekisyon politik men atak politik konsa? Se yon modpas. Se yon fraz manipilasyon nèg yo toujou renmen itilize pou yo mete limyè a sou yo. Pou yo vin fè opinyon piblik la li menm li fokis sou yo. Se pa tout moun ki vin di nou l ap resevwa pèsekisyon politik pou n kouri kwè vreman l ap resevwa pèsekisyon politik. Sonje m toujou di nou, yon popilasyon se tankou yon semi jounalis. Anvan w kouri kwè nan sa yon nèg di, fò w analize l, fò w poze kesyon. Pou w wè sa nèg la ap di a, si se pa menm ou menm ankò l ap chèche manipile pou li retounen. Sonje, nan jou ki sot pase yo, m te di nou, veye yo, yo te la avan yè, yo te la yè, yo vle pou yo tounen jodi a ankò, gade pasaj yo. nan politik lan, ki sa yo kite kòm yon aksyon benefik, ee, ki sa yo kite kòm benefis pou nou, pou nou kapab di, a, nèg sa te la, l kapab retounen ankò. Ki batay yo te mennen pou te evite nou tonbe nan sa nou ye jodi a. Gade! Veye yo! Eleksyon ap anonse l pral òganize, menm si menm on milyon nan popilasyon an poko janm enskri, menm si ou tande yo di w eleksyon pral òganize. Men sa pa anpeche nèg yo kreye fokis la, pou yo mete fokis la sou yo. E sitou, lè ke non yo ap site nan yon dosye, yo pwofite de dosye sa pou yo kapab repare tèt yo politikman, repitasyon politik yo pou yo kapab repare li zanmi entènot. A la fen, lè nou gade nan ki nivo nèg yo ap trennen Ayiti, lè nou gade nan ki nivo ke dè nèg ki rele tèt yo politisyen ap maltrete Ayiti, n ap poze tèt nou kesyon eske nou se yon nasyon ankò? Paske yon nasyon se yon package. Lè nou gade sa kap pase nan peyi Dayiti, jan Ayiti redui, chak jou nou tande menm bilten an. Yon kidnapin, yon atak gang, yon Ayisyen ki pèdi dwa l Etazini, gouvènman Ayisyen an menm pa menm an mezi pou li chita diplomatikman avèk gouvènman. Etazunyen an pou yo pale sou sitiyasyon kap pase an Ayiti a. Yon eleksyon kap anonse chak lè lap òganize ki pa janm kapab òganize, kap ranvwaye ranvwaye. Enstitisyon yo ki vin pi fèb chak jou. Sekirite a menm lè w gade tout kazye yo koche absan pou li. E jodi a la, jan nou wè Ayiti vin ye a, Nou konstate ke peyi a ap kraze moso pa moso. Nou gon santiman ke peyi a la fini nan men nou moso pa moso. Ekoute, men, malgre tout sa gen yon bagay ki rete. Nou toujou pale menm lang. Nou toujou gen menm drapo. Nou toujou gen menm istwa 1804 la ka fè nou fyè. E se sèl grenn fyète nou rete jodi a antanke yon nasyon. Nou gen ekip nasyonal la ki fè kè nou kontan, ki fè kè nou bat fò menm jan. Kit sa ki lakay, kit sa ki nan dyaspora. Kidonk, kesyon n ap poze jodi a, si tout enstitisyon yo tonbe, èske nasyon an tonbe tou? Eske nasyon an se yon bagay ki pi fò pase leta, pi fò pase kriz, yon bagay pèp la kontinye konstwi menm si l nan mitan yon kawo? Ann aprann ki sa k yon nasyon e ki devwa yon nasyon, ki wòl yon nasyon, ki sa k konstwi yon nasyon. Ann aprann sa jodi a. Depi plizyè syèk, gen kèk gwo pansè politik ki t ap diskite sou kesyon sa. Èske nasyon an fèt natirèlman oswa èske se konstwi moun konstwi l? Gen de kouran ki reponn kesyon an de manyè diferant. Premye a se, primòdyalis yo, pou yo, nasyon se yon bagay ki egziste depi lontan. E li sòti nan yon eritaj koman yon istwa, yon san, yon tè. Pèp la deja gen yon nanm nasyonal avan menm leta te fòme. Dezyèmman, se konstriktivis yo. Pou yo menm, nasyon an se yon konstriksyon sosyal ak politik. Se pa yon bagay ki tonbe sot nan syèl ploup, se pa laman li ye. Non, se konstwi ou konstwi nasyon an. Se moun, enstitisyon, leta ki bati l, souvan pou sèvi yon objektif politik. Gwo pansè tankou Ernest Renan, Ernest Gelner ak Benedict Anderson yo defann lide sa anpil. N ap toujou poze tèt nou kesyon, jan nou redui jodi a èske nou se yon nasyon? Gen kèk bagay ki rete kòm eritaj ki fè nou kenbe toujou antanke yon nasyon. An nou gade senk pilye sa yo. Premyèman se lang lan. Lang se youn nan zouti ki pi puisan pou konstwi yon nasyon. Yon lang komen bay yon pèp santiman li fè pati menm gwoup la. A di nou tout nou son sèl. Li kreye yo, nou tout kont yo. A le di nou pale menm lang la, nou tout ki reyini kont yo. Lang lan, se pouvwa sa, se puisan sa li pote. Men, atansyon, nan tan pase yo, Anpil nasyon te oblije fè tout moun pale menm jan. Yo enpoze yon sèl fason pou ekri ak pou pale lang lan, pou kreye inite sa. Pa egzanp, Lafrans. Nan revolisyon fransèz la, mwens pase mwatye popilasyon an te pale franse kòm premye lang yo. Leta te itilize lekòl ak administrasyon pou enpoze yon sèl lang nasyonal. An nou pale de peyi nou Ayiti cheri kounya. Kreyòl la, se lang tout Ayisyen pale. Li se yon gwo faktè inite. Men, listwa lang ofisyèl franse pandan lontan montre ki jan chwa lengwistik yo ka kreye divizyon sosyal tou ant elit, ki pale franse ak mas pèp la ki pale kreyòl. E souvan, nèg politik yo pou yo arive manipile popilasyon an, popilasyon an ap bat bravo, l ap rele viv, nèg la ap pale franse nan tèt li, l pa menm konnen sa nèg la ap di a. Si nèg la li menm l ap planifye kont li, jis paske l renmen nèg la, li dakò avèk sa nèg la ap di a menmsi l pa menm konprann sa nèg la ap di a. E gen yon sekrè yon pwofesè te ban mwen, li te di konsa si w pral òganize yon reyinyon ansanm avèk Ayisyen, ou bezwen evite twòp kesyon pou reyinyon an pa twò long, fè l an franse. Se vre moun yo ka gen kesyon pou yo te poze, men pandan ou òganize reyinyon sa an franse, sa vin limite yo pou yo poze kesyon. Se sa k fè li di w konsa, ou pa wè anpil nèg politik an Ayiti yo, yo toujou ap goumen kanmenm pou yo pale yon minimòm franse. Eske nou konnen pou ki sa yo pale franse a? Pafwa pou mete dè jounalis nan lanbara, pou pa poze yo twòp kesyon. Paske se pa tout moun ki metrize lang sa. Wi, avèk tou pou kapab bare zye popilasyon an. Pou popilasyon an pa konprann koripsyon yo, pou popilasyon an pa konprann nan ki chemen y ap mennen peyi a, yo chwazi pale franse pou yo kapab bwouye nou. Se nan gwo travay, le jou ta gen leta ki pou ta fèt ann Ayiti, nan kesyon lang sa. Jan nou te di l deja, lang yon pèp, se fòs li, se nanm li, se rasin li, se sa ki pèmèt tou li se yon nasyon. Dezyèmman, gen istwa. Chak nasyon rakonte tèt li yon istwa. Chak nasyon konstwi sou yon istwa tou. Souvan, yon istwa ki chwazi kèk evènman, ki mete kèk lòt an rezèv, ki kreye yon santiman inite. Gran pansè politik Ernest Renan te di yon bagay enpòtan. Nasyon baze toutotan sou sa pèp la bliye a Tankou sa li sonje kòman, gè sivil, konfli entèn, divizyon, souvan yo efase yo nan memwa kolektif la pou bay plas a yon istwa ki fè tout moun santi yo ini, ki fè tout moun santi yo sanble. An nou pran egzanp lakay pa nou. Pou Ayiti, nou genyen batay Vètyè, nou genyen endepandans lan 1804, nou gen revolisyon esklav yo an swa. Sa yo, se moman fondatè. Se yo ki bay nasyon an yon idantite ak yon fyète komen. E se pa yon aza si se toujou istwa sa a yo repete nan lekòl, nan fèt patriyotik yo, nou chante, yo chwazi rakonte moman sa yo Paske se yo ki fè tout Ayisyen santi yo fè pati menm gwo fanmi an, kèlkeswa kote yo soti nan peyi a. Sa se istwa. Twazyèmman, sa k fè yon nasyon nasyon, se senbòl. Tankou drapo, im nasyonal, egzanp zam Ayiti te konn itilize yo, boulèt kannon yo ki toujou nan Sitadèl Laferyè, lajan nasyonal la, fèt nasyonal la. stati, moniman, tout sa se senbòl ki gen yon sèl objektif, fè moun santi yo fè pati menm kominote a, tout moun sanble. La, Bénédict Anderson rele nasyon an kominote imajinè. Paske majorite manm li yo pa fasil rankontre youn ak lòt, men yo santi yo rete konekte gras a. Senbòl sa yo, egzanp, yon moun ki fèt Grandans, ki grandi Grandans, ki vyeyi Grandans, li gen tan rantre nan swasantèn, la l son vyeya, avèk yon moun ki fèt nan Nò, moun sa yo, ka difisil pou yo rankontre. Si yo pa janm deplase vrèman, men genyen yon bagay ki konekte yo ansanm ki se istwa nou. Gen yon bagay ki fè nou wè nou tout nou son sèl, nou tout nou se menm. An n pran ankò pou peyi nou, drapo bikolò a 18 me 1803, im nasyonal la La Dessalinienne, fèt premye janvye a ki se pwoklamasyon de lendepandans la sou plas dam Gonayiv, ebyen se tout zouti sa yo ki kreye. yon santiman apatenans nasyonal kote nou tout nou santi nou fè yon sèl. Katriyèmman, edikasyon. Lekòl se pwobableman zouti ki pi pwisan pou konstwi yon nasyon. Se la yo ansenye lang ofisyèl la. Menm si an Ayiti yo fè l de fason trè diferant. Istwa ofisyèl la, valè yo ak senbòl yo. Ernest Gelner te montre ki jan endistriyalizasyon ak edikasyon modèn te kreye nasyon sa yo. Pou yon ekonomi fonksyone byen, ou bezwen yon popilasyon ki pale menm lang, ki gen menm nivo enfòmasyon, ki ka deplase ant divès rejyon san pwoblèm kominikasyon. Pwogram lekòl yo pa t janm nèt, yo toujou fè chwa sou ki pati nan istwa nou met pou mete devan, ki valè pou transmèt, se konsa Leta fòme sitwayen yo jenerasyon aprè jenerasyon. Se ki a manzanmi m pou n kapab rive kote n vle rive a? Pwojè nasyonal. Finalman, yon nasyon bezwen yon direksyon, yon vizyon pou avni. Se sa Renan te rele yon piblisist chak jou. Nasyon an pa sèlman yon eritaj pase pou l baze sou sèlman sa ansyen yo te fè. Men pito, se tou yon volonte kontinye viv ansanm, volonte kontinye pwoteje nasyon an, volonte kontinye mete baryè pou politisyen manipilatè k ap itilize jagon politik pou kapab manipile ou. Se volonte pou bay nèg sa yo kanè, si enstitisyon yo fèb yo pa kapab fè travay pa yo, ou menm antanke popilasyon ki vle konstwi nasyon sa, ki vle kenbe nasyon sa vivan ou oblije bay nèg sa yo refi. Se pa menm ou menm ankò jodi a k ap rele yo. Prezidan kisa? Ayiti li gen pou l prezidan? Ak ki objektif? Ki kote l ap mennen Ayiti? Konnen ankò pèp ayisyen, nou gen gwo resposabilite nou antanke yon nasyon pou nou mete baryè pou tout nèg k ap itilize jagon politik, k ap itilize feblès nou pou yo rive nan objektif final yo. Raple nou sa, Yon nasyon, se tou yon volonte kontinye viv ansanm pou pwoteje tè a. Ak yon objektif komen pou demen si Dye ve. Yon pwojè nasyonal vle di tou, rekonstriksyon apre yon dezas, devlopman ekonomik, refòm demokratik Oswa, senpleman, yon lit pou dwa ak dinite. Eske Ayisyen nou pap lite pou dinite nou? Nou gen responsabilite sa a pou nou lite pou dinite nou paske nèg politik sa yo ki genyen ventan kou syèk nan politik la, Ki rezilta nou wè yo bay? Yo rann dinite nou desann jodi a. Chak jou k pase, dinite ayisyèn nan, pousantaj la ap desann pi plis. Gade jodi a se braslè elektwonik ki nan pye konpatriyòt nou yo kay Tonton Sam. E ou konn sa fè sa plis frase nou antanke Ayisyen, se paske nou viv moman esklavaj deja. Se konsa yo te konn mare zansèt nou yo mete chèn nan pye yo, nan kou yo, nan bra yo. Tande! Eritaj la li rete la. Otomatikman, yon peyi etranje pran Ayisyen, li mete yon braslè elektwonik nan pye li, Ayisyen la otomatikman santi li se yon esklav. Vous savez pourquoi? Paske nou se desandan moun yo tap maltrete yo men on lè yo te vin fè revolisyon an, men e nou menm? E nou menm? Eske nou pap restore dinite nou? Tout fyète nou chita sou pase n sèlman 1804, sou sa Dessalines te fè. Kisa nou menm n ap fè pou n restore dinite sa jodi a, chak jou k pase pousantaj li ap desann nan pèp ayisyen? Kisa n ap fè? N ap kontinye kite yo manipile nou? N ap kontinye kite y ap itilize jagon politik pou yo kapab woule nou, woule nou nan farin, woule nou nan kalalou jiskaske yo vale nou glout tankou tonmtonm? A wi! Menm jan nou te di ayè, Ibrahim Traoré te ba nou yon sekrè, ta sanble nan manje nou ap konsome yo, yo fè nou pèdi yon sans. Yo fè nou pèdi yon sòs. E ou konnen sa k pi grav la la? An ouvri parantèz sa, pandan n ap pale de manje a. Chinwa yo k al ouvri mache yo a limonad la. Selon enfòmasyon m genyen, yo pa konsome manje Ayisyen ap manje yo. Eske yo pa konn yon sekrè nou pa konnen? Sa s on lòt frap nou pran ankò nan diyite nou. Nap kontinye ap lonje mikwo bay nèg sa yo pou yo manipile nou? Konfrè konsè m yo, lè nou kontre avèk nèg sa nou konnen nou pral kontre ansanm avèk yo, dayè diskou yo pa janm chanje, nou konnen kisa yo pral di nou, pa pè poze nèg yo kesyon ke pèp la ta renmen poze. Pa pè poze nèg yo kesyon ke nèg la ap chè, ke pèp la ap chèche repons. Kesyon ki kapab pote limyè pou pèp la paske raple nou sa, jounalis nou se zye ak zòrèy, nou se bouch popilasyon an pou nou pale pou li. Nou toujou renmen poze nèg yo kesyon sa, a ki santiman nou vin la? Ou atann nèg la pral bay ou yon diskou ki diferan sa l konn di yo. Men lè nèg la deklare w ke l ap resevwa pèsekisyon politik. Se jounalis ou ye ou gen libète dekspresyon konfrè konsè yo. Ou sipoze mande l, men, ki sa w itil konsa nan peyi a? Ki sa w fè pou Ayiti konsa ki arive fè w ap resevwa pèsekisyon politik konsa? Pou ki sa? Ki batay w ap mennen pou sove ladinite Ayisyèn kote ke chak jou k pase pousantaj la ap diminye? Ke batay w ap mennen ki gen valè konsa, ki gen yon anplè enòm pou pèmèt ke y ap pèsekite w konsa. Pa ezite poze yo kesyon. Pa pè poze yo kesyon. Pa pè pale ansanm avèk yo. E youn nan bagay ki fè yo toujou ap vini, sa se gen kesyon yo konnen yo p ap jwenn. Fò n kòmanse poze yo kesyon ki gen rapò avèk pase yo, kesyon ki gen rapò avèk diskou manipilasyon yo y ap bay toutan pou yo kapab reflechi avan yo parèt devan mikwo nou pou yo vin pale. Pou yo vin di y ap resevwa pèsekisyon. Pou yo vin manipile popilasyon, vle pa vle, y ap goumen pou batay. Alòske menm moun sa ki te di nou konsa. Mande moun yo, yo map kraze peyi a, map ede yo refè l depi Ariel fin tèt peyi a. Se sa nou vle. Sa w wè ki pral pase la jodi a, nou pral pwouve tout Ayisyen nan mond ki pral pran lari. Se vre ou gen kay ou mete dife ladan, apre sa ou pral di vwazen an vin ede m rekonstwi kay la. E vwazen an pa gen kay pa l pou li pran swen l. Vwazen an pa gen kay pa l pou li voye zye sou li. Tout sa se manipilasyon politik. Yon nèg ki di w barikad se avni w, epi jodi a, menm li menm ankò montre w ke li vle byen pou ou, li vle goumen kont le banditism, alòske li sanse patisipe nan bay banditis sa jarèt, paske pil jèn sa yo ki te dèyè barikad ou t ap di se avni yo, èske jodi a ou kapab vin di laprès, ou kapab vin di lapopilasyon, jèn sa yo, ou son til? Kote yo ye? Kisa yo devni? nan peyi a. Kisa yo devni? Yale, yo nan bandi, kote yo ye? Veye yo la popilasyon ayisyèn. Nou fèmen parantèz la menm si l te long anpil. Nou tap pale de pwojè nasyonal. San pwojè nasyonal yo zanmi entènot, senbòl ak istwa yo ka rete san fòs tankou yon koki vid ki pa gen anyen anndan yo ki jis lage bò lanmè. Ebyen se egzakteman sa Ayiti ap viv jodi a. Enstitisyon yo fèb, eleksyon k ap ranvwaye sou ranvwaye, gang k ap fè lalwa nan plizyè zòn nan peyi a sa yo di se sa. Ebyen lè leta pa ka ranpli wòl li, pwojè nasyonal la li sanble l sispann. Men se pa paske li disparèt nèt non, se plis paske se leta ki abandone travay li. E se leta k abandone travay li ki fè nèg sa yo yo ale yo tounen yo vini, yo ale yo tounen yo vini. Men, yon lòt kote nou jwenn, se toujou pèp la. A travè ti kominote, òganizasyon, sivil, atis, pwofesè lekòl yo, dyaspora, k ap kenbe flanbo a limen. Chak fwa yon moun ede yon vwazen l, chak fwa yon jèn aprann istwa peyi a, chak fwa dyaspora voye lajan oswa gen lide tounen lakay, voye konstwi lakay nan zòn ki poko elimine yo, se yon fason pou kontinye bati nasyon an. Menm si Leta pa la pou fè travay li. Menm si nèg politik an Ayiti yo ap krache sou li. Men pa bliye nou menm la popilasyon, nou gen gwo resposabilite nou nan sa. Alò, eske nasyon an fèt? Oswa yo konstwi l? Repons lan sanble klè. Nasyon yo, se prensipalman konstriksyon. Konstriksyon ki fèt ak lang, istwa, senbòl, edikasyon, e pwojè, lwa. Enstitisyon solid, pwojè kolektif. Men, konstriksyon sa li pa vid. Li chita souvan sou baz reyèl, kilti, memwa, eksperyans komen. Kidonk, pou nou tounen sou kesyon nou te poze nan kòmansman an, si tout enstitisyon yo tonbe, èske nasyon an tonbe tou? Repons lan, li antre lè de. Li wi, Li non tou. Ekoute. Non. Leta ka fèb, li ka menm tonbe, men nasyon an rete paske li pa depann sèlman sou leta, li chita sou lang nou pale, sou istwa nou pataje, sou senbòl ki fè nou rekonèt tèt nou youn nan lòt ak sou volonte pèp la genyen pou li kapab kontinye viv. Sa vle di tou, yon bagay enpòtan, si nasyon an. Konstwi, yo kapab rekonstwi l tou. Chak jenerasyon gen responsabilite l. Se li menm ki deside kilès nasyon an ye, ak ki direksyon li prale. Jodi a, se sitou nou menm, jenerasyon k ap viv kounye a, ki gen responsabilite. Sa sou zèpòl nou pou nou konnen ki kote n ap mennen Ayiti. Wi, wi a se pou ki sa, lè enstitisyon yo fèb, prèske anpil bagay p ap fonksyone, yo p ap mache byen. Sa vin afebli nasyon an sou kous li, sou devlopman li, sou kapasite pou sove jèn yo, sou envestisman ki ta sipoze fèt nan jèn yo, sa vin afebli nasyon an, sa fè dinite nasyon an li menm li ap redui tou. lè enstitisyon yo fèb. Mèsi paske w t ap tande emisyon espesyal sa a. N ap wè nan yon pwochen emisyon. Pa bliye sipòte chanèl la. Se te zanmi nou, Naëline St. Louis.